Bonjou, bonswa tout moun. Sa depan de lè wap gade videyo sa. Se zanmi ou frè ou Cheri Nathanael ki antre lakay ou ak yon nouvo videyo ki se. 5 atitid a elimine che swa si on ve enpakte. Lironi, c'est une figure de style où l'on dit le contraire de ce qu'on veut faire entendre et par extension, une moquerie. Nou toujou wè mesye X oubyen madam Y pa janm byen pale, oubyen pa konn abiye. Sa l ap fè w ap iwonize l la, mete w nan plas li, ou pa menm ka eseye. Wi, li fè sirèt, men se yon efò kanmenm. Nou toujou kanpe pou n iwonize yon moun k ap fè efò. Se pa di si w te nan plas li, men se kisa ou fè. Ou pa menm wè tèt ou ki pi mal, pandan ke w ap pwente di dwa pou di ti Pyè pa janm fè sa ki bon. Menm si l ta fè erè, li pa yon rezon pou l gentan pa bon devan je w. Men okontrè, ede l avanse li t ap mye. Paske pa gen moun ki te fèt tou konnen. E tout moun ki vle yo felisite l, li dwe felisite moun dabò. E tan w ironize moun, li p ap pwodui lòt bagay ke ipokrizi. Lipokrizi se latitid moral pa lakèl on eksprime de santiman, de zopinyon ke lon a pa ou ke lon a pouv pa. Ou pa ka moutre yon moun ou avèl poutan ou konnen lan lespri ou se pa vre. Trè souvan nou pran pòz nou zanmi yon moun pou n konnen tout sa kap pase nan vil. Aprè pou n metel nan lari. Lè l gen yon pwoblèm ou pran pòz ou kanpe avèl poutan ou konnen se ipokrizi wap fè. Anpil fwa moun nou te konte sou li a, demen se li k fè nou di si n te konnen. Paske jan l t ap fè a, l ap difisil pou wè sa. Li ka souri avè w, men anndan kè l fè lekontrè. Ou pa ka sansib pase l. Nenpòt sa w ta bezwen, l ap gentan prè pou l prete w. Sa pa vle di l zanmi w, paske Jida te trayi Jezi, byenke l te toujou avè l. Ou pa oblije montre m ou zanmi m, poutan w konnen se pa vre. E depi w di ipokrizi, se ti frè egoyis. Egoyism, Atachman eksesif a swa menm e a sè zenterè o mepri dè zenterè dè zot. Ou pa ka wè tèt ou sèlman tandiske ou bliye si gen lòt moun ki egziste sou tè a. Menm sou le plan santimantal, fi a toujou ap atann je tèm, men jamè fè resipwosite. Ou pa ka rayi yon moun paske l konn chante oubyen l gen talan. Fò w konnen chak moun. Gen yon bagay yo ka fè. Labib fè n konnen gen plizyè don de ministè. Pastè pa ka fè wòl evanjelis. Dyak pa ka fè wòl apot. Sa fè nou wè talan se Bondye ki bay li. Ou pa oblije gen pwoblèm ak yon moun paske l gon talan. M ap chèche talan pa m. Lè sa a, w ap pi alèz pou met talan w an valè. Nou p ap aplodi yon moun ki fè yon bon bagay, nou prefere di se nou k pou ta nan plas li pito. Okenn peyi pa ka devlope nan egoyis, men okontrè, se pa wè ou menm sèlman, men konnen gen lòt moun k ap viv toujou. Si ou pa chanje, egoyis p ap mennen w lòt kote, dans la médiocrité. Medyokrite, se ensifizan d'une pèsòn kant a la valè ou kapasite ou rezilta e mank delvasyon moral ou entèlektyèl. Ti jorèl gen 500 goud li pran pal la li achte pap padap poul vann yon ti tan pa pase li kòmanse vann telefòn 1 an ankò li vin gen yon gwo biznis ti pyè menm ki te pran plezil ak pal la li vin gen gwo pwoblèm tout refleksyonl se nan dyab ti jorèl ye menl bliye ti jorèl te envesti kòb li nan biznis nou pa janm chita poun wè ensifizans nou nou chita poun reflechi nou prefere ap bay moun chay pote. Wap travay lontan wi, ou diplome, men apre diplome nan, ou te ka ale pi lwen. Yon moun rive, pa kouri di se nan dyab li ye, men okontrè, mande l la di w. De preferans, ou konnen, pou rive se travay detèminasyon ak pèseverans. Wap toujou medyòk si w pran tan w se fè bagay ki pap rapòte w anyen. Pa bliye, Tout tan ou kite pase, ou pa regle anyen, ou pap jwenn li ankò. Tan ou medyòk, nòmalman, ou vin jalou. Jalouzi, santiman danvi anvè dotwi, ki posèd pli de glwa, de richès, de talan, eksetera. Ou te nan menm lekòl ak Jakòb, ou t ap trip, li menm li t ap travay. Kou l reyisi, ou gentan rayi l. Tout sa k nan tèt ou, se elimine l. Men se pa li k fè w pa travay. Lè l t ap etidye, ou menm se plezi ou t ap pran. Pa bliye reyisit se nan travay sa rete. Ou byen ak yon moun, chak jou w ap mande l prete. Yon jou ou mande l li di w li pa genyen. Ou gentan di, se travay la wi ki fè l enteresant konsa. Kou yo revoke l, w ap wè kisa l ap fè. Men frè m, se pa li k fè w pa travay. Ou soti ak Janèt, n al achte yon sandal. Lè nou fin achte l, ou gentan make l. Tout sa k nan panse w, bèl sandal sa se nan pye m pou l daye. Men pa bliye, Li se moun tou. Jan ou vle ye a, li ka konsa tou. Lè sa a, ou gen tan wè l move moun. Ou menm make. Lè l mande w sa k pase ki fè nou chanje, ou pa menm ka reponn. Paske se jalouzi k ap pote w. Mwen swete nou retire tout atitid negatif sa yo lakay nou. Si w t ap iwonize, bat pou yon moun serye pito. L ap pi bon. Olye ou fè ipokrizi, li t ap pi bon si w te aji avèk senserite. e franchiz, pandan ke ou tap elimine tout egoyis pou ka pi janti e charitab. Medyokrite pa gen plas li, okontrè, ou tap plis briyan e ekselan, e jalouzi tap kaba, se tap plis de jenerozite e konplezan. Mwen se Chery Nathanaël, yon sitwayen responsab. Videyo sa a posib gras a sipò reyalizatè nou Billy Ernst Gamaliel Felix, se te yon plezi, n ap rekwaze ankò nan yon lòt videyo. A la pwochèn!